Gen yon patnè k voye yon mesaj ba mwen menn misye di yow king love pafwa fanm nan sou sa ansanm avèm li montrem mwen espesyal li montrem mwen enpòtan pou li menn men pafwa fanm nan rete konsa boom li chanje ansanm avèm li montrem pa enpòtan li pa twò reponn mesaj mwen ou wè sam diw la menn yow lòske misye te voye mesaj sa ba mwen m te gentan konprann trè vit men misye pa janm konprann kòman game sa ye ki Game ke fanm nan li menm lap jwe ansanm avèl la. Ebyen game sa li pa lòt ke on dou son cho. Se cho frèt ke fanm nan li menm lap jwe. Cho frèt la se pa emosyon ke li ye. Se pa sa fanm nan santi vre. Se yon kontwòl ke fanm nan ap chèche mete baz. Ou wè sa m di w la. Sa se yon sòt de manipilasyon ke li ye. E otomatikman ke ou menm ou pa konprann game sa frè. M pap ba w manti ou ka fè mwa, ane, menm plizyè ane menm. ap kouri dèyè fanm sa tankou ti kabrit ou konprann pou ap chèche validasyon nan men l paske yow se nèg ki konprann game sa se yo menm ki kapab pote solisyon ki kapab mete baryè ansanm avè l pran son gad videyo a jiska la fen pou pa rate anyen nan sa m pral di la yo paske yow se vibe 100 pou 100 mal alfa map vin depoze nan pla mon frè si n gen kesyon kontinye poze nan kòmantè map reponn nou chak youn apre lòt epi si n gon bagay sekrè se pa lòt kote pou n kontakte m menn. Se sou Instagram li ye men ekrim sou Instagram nan kounya la poze nenpòt kesyon n vle map reponn nou. Si w rive la poz videyo a tou piti like li epi kite yon kòmantè pou nou si w poko abone fè sa kounya aktive ti klòch lan retirel sou pèsonalize metel sou tout YouTube ka fè w konnen chak lè n lage yon nouvo videyo men yn fwa ke w vin fèl yow Ou valide baz, ouvè kòw kale kòw nan baz oh Pa bliye se 60 jou liye men nap pike pou pi devan Cho frèt la, sa ke nou rele on dous on cho a Se yon teknik ki kreye depandans, ki kreye konfizyon ki kreye atachman emosyonèl baz otomatikman ke wa yon fanm menn li toujou baw lanmou m pap baw manti lè sa wap toujou kalm men otomatikman ke yon lèl bawol yon lèl retirel baz depil retirel la m pap baw manti sèvow tonbe nan bezwen sèvow tonbe nan nesesite kounya. E sa e si ou pa gen kontwòl emosyon m pap baw manti lè sa ou pral vle plis, ou pral pouswiv, ou pral chèche plis. Rezon an se paske ou te konn jwenn yon bagay ki te fè sèvo a byen, ebyen kounya la otomatikman ke yo retire l, dopamin nan li menm li vin sekrete pou fè w santi ke li nan nesesite nan moman an baz. E pou ki rezon ke fanm nan li menm li fè sa? Li fè sa se jis pou l kapab teste a ki nivo ke ou menm ou atache. E pou l kapab wè a ki nivo ke ou menm li kapab twouble ou, li kapab kenbe ou sou tansyon, li kapab kenbe ou sou chòk. Gen fanm ki pran plezi sa menn pou l ap gade pou l wè ou sou tansyon, sou presyon, Ou trouble, wè sa m di w la menn, e gen fanm ki fè l pou lòt rezon ankò, e pou lòt rezon ankò fanm konn fè sa menn, se jis pou yo kapab montre ke se yo ki gen kontwòl emosyonèl la, se yo k ap domine, se yo k ap mennen an, e otomatikman ke fanm nan li menm, li ta frèt ansanm avè w, nan moman ke l frèt la, nan moman ke l cho a, ou alèz, nan moman ke l frèt la, ou santi w panike, ou santi w trouble vre, ou santi w domine, ou kòmanse ap. poze pil kesyon wap di pil pawòl yow lè sa m pap baw manti ou ka ou nan game nan se fanm nan kap domine frè yeah men si w vle domine game sa baz se fè se otomatikman ke l fè frèt ou menm menm se pozew kalmew. Kisa pou w fè lòske yon fanm ap fè jwèt On dous on cho ansanm avèw. Men solisyon an mesye pran sann pou n tante l man paske yow depi wè n pot videyo ba ou nou pot pwoblèm ebyen pa enkyete w solisyon an ap vin dèyè man ou menm kap tande solisyon an kounya ki pral aplike l avèk enèji ekri enèji nan kòmantè yo kounya man ekri enèji si ke wap tande solisyon an ansanm avèm lòske yon fanm ap fè on dous on cho ansanm avèw baz pa bliye m di w. Odou son cho a se yon teknik de manipilasyon ke l ye. Lòske fanm nan li menm li fè dous ansanm avè w, meyè bagay pou w fè se rete kalm. Pa fè dous tou. Lè l fè cho a, pa fè cho tou. Ou wè sa m di w la menn? Rete kalm, rete poze, rete natirèl. E lòske l vin fè frèt kounya, Pa chanje rete menm jan menn. Yeah sa se meyè solisyon an. Sil te fè frèt ou just poze. Li fè cho ou toujou rete menm jan. Li fè frèt ankò ou toujou menm jan. E kòm si m ta di w pou ou menm nan may ou nan konpòtman w. La pa gen anyen k pase ou just poze w wap viv lavi w slow. Otomatikman ke w gen kouraj pou kontwole emosyon w. Pou mete stabilite sa a, konprann nan emosyon, nan may ou, m pap ba w manti lè sa a, fanm pa ka manipile w, manipilasyon pap ka mache sou ou paske manipilasyon li mache sou moun ki pa ka kontwole emosyon yo. Otomatikman ke w gen kapasite pou kontwole emosyon w, m pap ba w manti, lè sa a pa gen okenn enpak kap fèt sou ou paske yow, pi gwo zam yon nèg ki pa kapab. Manipile yon yon nèg yo paka manipile, pi gwo zam li se stabilite. Otomatikman ke ou gen stabilite emosyonèl, m'pap baw manti ou wè la, se ou k'ap domine frè. Pou'm fini videyo a menn, gen yon fraz ki enpòtan anpil ke ou sipoze sonje, se ke cho fwad la ou ankò on dous on cho a, li mache, se lòske gen reyaksyon. Men depi pa gen reyaksyon, On dous on cho a li pap mache. Otomatikman ke fanm nan egzèse on dous on cho sou ou baz. Depi ou menm ou pa reyaji. Ou rete kalm. Lè sa m pap baw manti. Ou pran pouvwa a. Ou kenbe pouvwa a. Ou di yow. La se mwen ki gen kontwòl pouvwa a. Se mwen kap dirije pouvwa a menn. Depi ou gen kouraj pou fèl menn. Li cho. Ou rete kalm. Li frèt. Ou pa reyaji toujou. Ou rete menm jan. Esa m pap baw manti fanm nan ap rive yon degre lap santi se makak lap fè bagay konsa pa breeding ou bagay konsa pa fè okenn enpak sou ou frè men otomatikman ke ou trouve w nan pozisyon lèl fèl men lèl dous ou menm ou dous lèl cho ou cho epi lèl frèt baz ou panike men ou trouble konprann wap poze kesyon wap reyaji wap konprann to wap montre w domine wap montre w destabilize m pap baw manti. La baz, se la a anpil gason toujou echwe a menn, yo toujou panse son bon travay yap fè, son bon bagay yap fè, nèg la konn ap di w bon map goumen pou m wè kòman m ka sove relasyon an, paske relasyon sa a m depanse anpil enèji ladan, m pa vle l kraze, se jis map fè sa pou m ka sove relasyon. Yow, lè w panse se relasyon w ap sove, se tèt ou w ap detwi frè, paske nèg ki pa gen kapasite pou l sipòte silans la, li pa gen kapasite pou l sipòte absans la menn, baz, li son nèg ki domine. Yeah, men nèg ki gen kouraj, ki gen kapasite Pou l sipòte absans, pou l sipòte silans menn. Yo, ki pa nan poze pil kesyon, ki pa nan mande sa k ap pase baz m p ap ba w manti. Yo, lè sa se ou k ap domine, se ou k ap mennen, se ou gen kontwòl ke m nan. Yo, ke m sa e nan men w li ye, si yon moun kapab la vin pran l. Se sa ke ou menm ou di. Enèji sa se li w sipoze degaje, konprann, lòske yon fanm li menm l ap. Egzèse cho frèt ansanm avè w. Meyè solisyon an m di n sa deja mesye, se pa reyaji. Otomatikman ke w pa reyaji lè sa l ap santi se makak ke l ap fè epi l ap vin sispann avèk cho frèt li a. Si w twouve w nan sitiyasyon lè yon fanm fè silans ansanm avè w, lè yon fanm pran distans avè w, lè yon fanm vin frèt avè w, li te cho l vin frèt, li toujou ap fè yon dous yon cho ansanm avè w, ou toujou twouble, ou toujou destabilize. Se paske yo pat janm two solisyon an menn. Pa bliye se pa tout bagay m ka di nan video. Si w bezwen plis detay toujou sou koman pou mennen game sa nan yon fason ki egzajere menn. Pou parèt kom yon nèg ki imòtèl nan game nan frè. Ebyen ou pap jwenn solisyon yo lot kote ke anndan live sa w ap gade a ki rele. 30 kòmandman gen m nan menn yow son liv m pran anpil tan pou m prepare baz yon nèg ki li liv sa m pap baw manti ou pap bezwen video king love ankò m toujou dil menn si w enterese pou achtel depi w gen paypal oubyen kat de kredi link lan nan tèt seksyon kòmantè oubyen nan deskripsyon video a klike sou li ap vini w dirèkteman sou sit la pou w ka al achte liv la. Si se Ayiti oubyen Sendomeng ou pa gen ni PayPal ni kat de kredi menn, gade sou ekran la wap wè yon nimewo telefòn, ekrim sou WhatsApp, dim seliv lè w bezwen, map jere w alèz alèz san presyon, Dany konn sa l ye deja ti mesye, se game 100 pousan Mal Alpha, lou.